Mezanmi, m paka pa fè nou sipriz sa a. La mwen ann Ayiti, mwen nan Lavale Jakmèl. Mezanmi, m ap gade, m sou yon wout la, mezanmi, Lavale Jakmèl. Gade, gade yon wout. Nan Muzak kote ke nou ye la, nou wè wout sa a. Nou sonje yon lè te gen dife te mete nan bò nou ki pye pen, sa te fè pale anpil sou entènèt la. Men la, se la ke nou ye, nan Lavale Jakmèl. Wout sa a se yon wout eksepsyonèl li ye. Se yon wout ki mennen w sou Benè. Ou ka travèse toujou, ou tonbe Côte de Fer, ou tonbe Aken, epi ou ale nan sid peyi a dwat, oubyen ou desann nan nip peyi a. Sa vle di la, Lavale mennen w, li ka mennen w sou sid la, m bezwen retounen sou wout Jakmèl la. Men sa ki enterese m la, se vi sa. Nou wè yon kalite imaj, e, ou panse si w ta abite nan yon zòn konsa nan Ayiti, yo ka di w se nan peyi ki nan nivo 4, se yon peyi pou moun pa vizite. Ou wè la sanble yon kote pou moun pa vizite? Ou wè la a sanble yon kote pou moun pa viv, men sa a fè pati de Ayiti. Sa a se Lavale Jakmèl, nou nan zòn Mizak, e mwen menm m pap bann manti, petèt se la m ta rete. Petèt se la m ta rete. Ou wè, tout motosiklèt sa yo nou wè la a se moun ki soti Pòtoprens, nan vil Jakmèl ki prale Benèk, prale nan kèk lokalite nan Lavale. Sa vle di zòn sa a gen moun k ap viv ladan l pezibleman, bèl ti zòn. fè fre nou wè la vil jakmèl gen gwo solèy nan moman la pandan m sou tèt mòn nan m wè jakmèl nan boule gwo solèy la nou wè jan tanperati an ye se bwouya li fè frèt sensèman fò m di nou sa la mwen menm k ap pale avè nou la m frèt m te sipoze gen yon gwo mayo manch long sou mwen men kòm li fè bon kanmenm se konsa m santi m byen m rete konsa mezanmi la va p enjoy la vale. Men men sak entèresan nan mte vle moute nou sa gade gade yon pen la gade yon pen gade yon ekip pinus sa se pinus occidentalis pou agronòm yo pou moun ki nan kesyon anviwònman nou konnen enpòtans li nou konnen ke li nan fòk nan zòn ki fè fre donk fòk klima yon ti jan ba pou kapab genyen e espès sa ki la donk la se nou sou wotè li fè fre vèman nou sou wotè epi nou wè wout lan sa se wout ki mennen lavale mezanmi yap di nan deyò. Nou wè la sanble ak andeyò. Dim moun ki ap viv la avèk mou menm kap viv Delma, Nazon, Kriswa. Ou panse wap viv pi byen? La nou te ka konpare petèt a anwo laboul Tomasen wout deyò yo. Laboul Tomasen e m te kapab sa menm di Kenskòf piske Kenskòf kounye a nou konnen tout difikilte ki genyen. Mezanmi kominote sa son bèl ti kominote e nou felisite moun zòn yo kenbe zòn nan pwòp. Mezanmi men slogan an. Menm jan zanmi nou nan kanal e nan Jackson Luma live di nou.

Mezanmi, nou wè? Sa vle di Lavale, wout la pwòp, nou pa wè ankenn dechè, zòn nan fre, pa gen pwoblèm, wout lan nòmal epi nou nan yon bèl anviwònman kote ke O, gade, gade, gade, gade! Anpil espès vejetal. Yon divèsite vrèman de kilti nan zòn sa a. Nou sot dekouvri anpil, anpil bèl jaden. Kèt, fòm vin fè yon bèl repòtaj sou Lavale Jakmèl. Men gon ti patikilarite wi. Wè Lavale, se moun Lavale kèt Lavale, moun Lavale pa renmen vann tè, moun Lavale se an fami yo rete la, yo gen pil tè yo, anpil moun nan dyaspora, wap wè anpil bèl kay nan zòn nan la, kay yo fèmen, moun yo vin fè ti vakans yo pezibleman. Yo pa vle moun lòt kote vin gate zòn yo souple. Donk ou menm, si w pa renmen vin Lavale, l pap fasil pou ou. Paske bò Istavèse se moun zòn ki rete. E si w vin la tou fò w pa chanje anviwònman sa w wè la. Donk moun yo pè pou moun lòt kote pa vin gate zòn nan pou yo. Sa se yon konfidans ke yon moun Lavale fè nou, paske yo di yo pa vle moun lòt kote vin gate Lavale pou yo. Menm si nou wè anpil moto ap pase la, se Benè yo prale avèk anlè Lavale. Nan sa si se transpò sa ki pi rapid, pa gen vrèman transpò machin k ap fèt nan zòn sa yo. Gen kèk bis nou rele pappadap yo, yas yo, se yo menm ki travèse al al Benè, pote machandiz tou. Donk, piske Benè itilize wout sa plis kounye a, pase lòt wout ki sou anba, sou wout Jakmèl la, e Sentetyenn nan, wout sa li pa an bon eta. Se la a moun Benè pase pou y ale nan peyi yo. Sitou gen yon gwo mache la k rele mache Blokòs sou Benè, Ki vreman enteresan. Zanmi, sa kap fet? Ou anfom? Nou we la vale bel anpil. M kontan we la vale. E neg la vale ou ye wi?
Bon, la di ou la. Ah ok, ok. Bel bagay. Bon bagay. Anbe ok. E zanmi, e nap kontinye avanti la. Se bel bagay. Nap dekouvri la vale la. M te vle fon ti kanpe la paske m renmen anviwònman sa, m renmen ide peyizaj sa gen la, m te vle moutre nou, nou menm kap swiv Canal Diaspora pa bliye abòne, pataje paske nou gen koze k pral vini sou platfòm nou yo e depi se kote w wè videyo sa abòne paske nou gen anpil anpil platfòm ki pataje videyo yo depi se kote w wè l abòne pataje ok mèsi anpil.